M pap ka tounen avè l oh. Kijan m ta pral kanpe? Kijan zanmi m yo ta pral gade m? M pap kapab oh. Ap desann valè m. Sa m ta pral di zanmi m yo? E l pap wont pou l pou l wè m nan lari a zanmi m pou l ap vin mache dèyè m pou l ap di m pou l ap di madanm si w pa p achte dlo. Kounye a kijan m pral ka leve tèt gad bò m? E sa k fè yo di w nan lavi. E paske mmanl te la mmanl te pranl pou yon ti bwa kounya men manmanl tou bel mouri kounya la menm gad lan mizè lap vann sachè dlo li pral vann sachè dlo.

Mimi cheri Koman ou ye? Anfòm ou nan lanmou? Wè m pa janm tande w. Woy bebe ba m di w sa k pase. Wè m pa yon moun ki gen tan menm ditou. Ha bon ou pa gen tan pou mwen kounya? Woy bebe e pa e pa. Kesyon de pa gen tan pou ou. Paske gen kèk bagay m ap regle ki vrèman enpòtan pou mwen, ki vrèman enpòtan pou ou tou. M panse ke si tout si tout bagay byen mache pou mwen, y ap byen mache pou ou mon amour. Ou di enpòtan pou ou enpòtan pou mwen, men si w te gen yon bagay w ap regle ki enpòtan pou mwen, m panse fò m ta okouran, fò ta fò ta mete m alèz. Bon bebe, m gen pou m pale avè w cheri. Pa di m, non poko marye m, poko marye m, pa di m se lòt fi ou genyen. Bi, lòt fi? Mh. Ou fèm vrèman etone. Ou ap etone menm.
Byen, e sous lavi m ou ye. Ou se sèl fanm ke ki toujou bezwen konn sa map mennen. Ou se sèl fanm ke kòmsi ki toujou ap pouse m men sa pou m fè, men sa pou m pa fè. So byen, m pa, m pa ka kite w, m pral gen yon lòt fi. Kòman sa ye? Sèlman, sèl sa m te ka di w, ou sonje w te fè m pwomès, oke? M ta swete ou respekte pwomès ou. Bebe, mèt kwè m, pa gen lòt, pa gen lòt moun. Ki nan vim se ou menm selman. Ok amour. En passant
Eee sam tap di Ou wè eta zong mwen sa vle di m bezwen ti kob mal nan sèvant yo. Kle banm di w se pa kob la w pap jwenn non nan moman sa papam pa gen kob la non li lòtbò a la li pral peye bil koz. Li paka voye kòb pou mwen. Ou konnen fòl li blan an fòkè fòl peye tout bil apre poul voye yon kòb pou mwen poum ka jere tout bagay epi mwen menm map fè w fè zong ou wè menm lace map fè w met tout bagay. Antoulèka m pa renmen ti istwa sa. Ebyen ebyen map tann ou map tann ou wa rele m. Non ann tou al lakay mwen cheri. Ou vre? Ebyen ok ann fè sa.

Pa di anyen ou gon lot ide menn ase map fel peye bouch li menn map fel peye men nou pral banm nou pral banm orè manzè nou pral jerem. Aah ou ale en pye mon chè ou konnen depi e ti bagay sa yo bagay pa nou depi enfomasyon ou bezwen nan zòn nan la e mwen avek e mwen e mason dik pou baw bagay sa yo sou de chèz frè mwen poze w menn depi ou de senpman ba nou plan an selman epi nap jere tout bagay menn. Sa pral fem mwen. Epi lajan tou wi.
Ah mon chè, nan wap jere sa mwen. Nan konnen lajan fòn fonksyone mwen. Alèz m zou bagay byen. Nou pral jere mwen kilè li sòti aprè midi, kilè li sot travay lè kilè aprè sa kilè li sòti ankò. Ok m bezwen m bezwen konnen si l sòti nan nwit. Ou konprann? Bon si se te 8 è, 9 è m bezwen konnen kilè l sòti kilè l antre lè sa. Nap jere sa mwen. Nap jere sa pa gen pwoblèm non bòs.

Yo menn pito ou pat gen anyen poun foksyone la menn. Aba la piti aba 50 gola monchè. A menn menn nap reziye non menn nap reziye non menn depi maten poko pran anyen menm yon dlo sik non pral fèn bwè menn. Non non non. Yo paka fè anyen non ke yon dlo sik la papa. Yo gen pwoblèm non. Ah shit yon chalè mesye. Hoo jodi a m mache anpil wi. Bèl ti mache nan zòn nan wi. Kèt. Hoo.

Ah shit Whoo Alo chalè Flem pa fin ok Domi sou yo bon hein Koulè ka Chalè kap touyem nan peyi sa hein.

Wap veyel? Non,
se pa fot mwen, ou konnen depi m damou yon moun, m pap bay legen. Yon fwa, de fwa, se pa yon pwoblèm, ou konprann? Lè te fèt yon mwa ap mache dèyè w, se pa yon pwoblèm, paske lanmou an e konsa l ye, ou konprann? Lanmou pa gen rivyè, li pa gen lanmè, li pa janbe, èske w konprann cheri? Ou konprann? Ou vrèman apresye w wi, ou vrèman kyout wi. Fèt ou vrèman nice avèk sa te va an Talè ou sot travay jounen jodi a wi Pou sa kesyon sa Bon m wè m pa t panse m ta jwenn yon avè w nan wout sa la
Tankou menm sak nan figi w nan e pa nen l ye yon boul labou Talè kòman.
Misye nèvem. Konn sak pase?
M gon lanmou pou ou epi ou menm nan talè. M pa konprann, m twò genlè m twò yon ti jan twò romantik ansanm avèw m pa konprann menm. Ou antanke yon ti chen nan dèyèm. Bon, bon m di w bagay.
Chen manzè sou moun. E bon m di w bagay byen, ou wè sak pase? E gen yon renmon ki fèm m pasyante avèw konsa, ki fèm pran sanm avèw konsa. Pase ki ki ki kisa w te gen espesyal ke sa map tande oh mache deyò konsa. Gade tenten mesye. Alo wè patron nan biro la ap take tout moun arebò wi. Epi mwen menm wap fè siy sou mwen an. Monchè kouman nou ye? Tankou ou menm, manman w avèk papa w pa t mete w lekòl? Ki jan de edikasyon ou gen? Kòmsi ou menm nan lwa al travay la, yo di kidonk mwen menm patron w pi bon pase m? M pa wè sa regade w non.

Jodi an pa jou chans mwen. Men sak pase yon timoun tankou w paka ou paka gen pwoblèm jou chans. Yon jèn gason bò lakay lan wi kap pede banm pwoblèm konsa. Ti gason pa wè li pa stil mwen la lap pede toumante lesprim wi. Men ou pa oblije kite sa domine w okontrè fò w mete souri sou lèv ou. Surman ou gon bèl danti. Ah bon gade gade gade. Non men ou paka rankontre avèm pou fache non. Non moun nan pa konprann lè li pa nan kad ou li la lap epi lap di li se de mo tankou paran l pat mete l lekòl. Ok m ka konprann ou konnen chak moun gon edikasyon m ka konprann sa men ou pa oblije kite sa pote w ale jiskaske ou pèdi tout kontantman sou vizaj ou dakò. Sa w di an e pa manti vre non. Ok. An palan de sa, premye fwa m wè yon machann janti konsa wi, yon machann dlo janti. Oh! Mèsi wi. Bon ou konnen, depi w ap vann fòk ou janti paske sa ap pèmèt tout moun achte nan men w. Ou konprann? Bon. Pa manti vre non. Epi tou, ou konnen lavi an tou. Petèt se pa sa m te gen dwa fè men se li l bon m chans ke m fè kounye a paske m mete m tout mwen menm deyò pou m achte. pou m wè si m te ka travay tout sa m fè m pa kapab. M renmen sa wi.
Epi yon moun pap banm lajan. Sa vle di an si m fè sa, depi m antre yon 200 goud, m ap gen chans pou m ka achte yon bagay met nan bouch mwen. M renmen sa.
Gen jèn ki pa konn sa. Gen se se se fè vakabon, bwè. Yo pap chache travay pou yo fè. Sa w di an tèlman reyèl. Sa t ap pèmèt mwens jèn antre nan gang. T ap gen mwens delekan. Men. Yo pa wè sa se bèl tenis epi yo ap panse tout tan paran yo ap fè pou yo. Men mwen menm m oblije pran lari an. Antoulèka m renmen sa. Kouraj! Ok mèsi, s on plezi. Dakò. Dakò.
Nan lavi sa a, ou pa p fasil jwenn yon moun ki janti. Antoulèka, n ap defann li.